Jodi a, se yon plezi pou nou ansanm avèk ou pou nou kapab prezante w yon entèvyou trè spesyal sou dosye tps, Stati Pwoteksyon Tanporè Ayisyen, e nou pral pale ansanm avèk avoka e spesyalis nan kesyon imigrasyon, yon avoka ki pase de prezantasyon. nan kominote ayisyen yo ki ap travay nan kominote a avèk ayisyen depi nan ane 70, donk depi plis pase 50 an kounye a la, ki te reprezante anpil gwo potorik gason ann Ayiti, ki reprezante anpil. E anpli anpil ayisyen isit ozetazini tou nou vle pale de avoka Ira Kurzban Ira Kurzban li se te avoka e Jean Bertrand Aristide donk nan peryòd Aristide te ale an egzil an 1994 li te avoka Aristide nan dezyèm e fwa Aristide te oblije kite pouvwa a donk nan ane 2004 e jiskaprezan li toujou kontinye reprezante. e Jean Bertrand Aristide. Ira Husband li fè pati de avoka ki li menm te plede nan tribinal nan Washington DC, donk devan jij Ana Cecilia Reyes, nou sonje seyans ki te fèt pandan 2 jou, 6 avèk 7 janvye, donk Ira Husband li te nan seyans lan atravè zoom kote li te patisipe. E nan e aktivite sa e jodi an nou genyen e privilèj pou nou fon pale ansanm avèk li pou nou poze l kèlke kesyon sou kijan seyans lan te vini. Ou fè pati de avoka ki ap defann e kesyon tps lan pou ayisyen yo ki te nan tribinal lan e atravè zoom. Eske ou te patisipe nan seyans lan kòm avoka ou te plede devan jij lan e ki wòl Menm ou te jwe donk nan seyans sa? Non, m vle di, ou konnen, m ap travay nan kominote ayisyèn nan depi anpil tan e m trete anpil dosye e nou te menenen afè konsènan tps lan avèk lòt kabinè avoka an 2017 lè Trump pou nan premye administrasyon l lan li te koupe ti pyès yo. Donk nou te batay kont desizyon sa a avèk siksè epi nou te retounen nan tribinal yo e depi lò a de repriz kounye a donk yon fwa se te New York lè Sekretè Gnawm te redui a mwatye ti pyès pou Ayisyen yo e n te reyisi retabli yo jiska 3 fevriye. Kounye a nou konteste desizyon an nan yon lòt afè ki rele Mio kont Trump. devan Tribinal Federal Distri Columbia e nou remete an koz sipresyon tps la.
Jan nou te te di l deja, Attorney Kersben, ou fè pati de avoka ki ap defann kesyon tps lan pou Ayisyen yo ki te nan tribinal lan atravè zoom. Eske ou te patisipe nan seyans lan kòm avoka? Ou te plede devan jij lan? E ki wòl Menm ou te jwe donk nan seyans sa?
M pa t prezan pèsonèlman, men m te sou Zoom e m te an kontak avèk avoka ki t ap plede afè a nan moman an. Avoka Ira Kunzman, Jodi a, kòm ou konnen trè byen, ou konnen kominote ayisyen trè byen, genyen yon, nou gen yon kominote ki la k ap viv avèk anpil anksyete, ki pè anpil parapò avèk politik, Depòtesyon masiv, depòtasyon masiv administrasyon Trump lan, jodi an la eske ou panse genyen yon posibilite ke jij lan li ta kapab deside an favè moun ki genyen tps yo e se vre nou konnen ou pa kapab Ou pa ka devine ki kalte desizyon jij la pral pran, men kòm yon moun ki gen eksperyans plis pase 50 an ap plede, èske ou panse gen yon bon posibilite ke ta gen yon desizyon ki soti an favè tps pou Ayisyen yo?
Toujou gen yon posibilite pou jij lan statiye an favè nou, men m konnen e m ap repete ke m p ap konte sèlman sou sa, e dayè, Pandan anpil lane, nou te apiye inikman travay avoka yo nan tribinal yo e sa nou te mennen yo. M panse li enpòtan tou ke Ayisyen ki konsène pa tps yo, ansanm avèk manm fanmi yo ki se sitwayen ameriken, paran, pitit, konjwen yo, yo dwe soti nan lari, ou konprann, de manyè pasifik e kòmanse manifeste. Sa ap pèmèt pèp ameriken an konprann sa. administrasyon Trump lan ap di an se manti. Dabò, li afime ke Ayisyen yo se se les pires, hein, ce qui evidamman fo. Answit, li pretann li pa gen lòt chwa e ke moun sa yo yo nan sitiyasyon ilegal, alòske an reyalite, l ap rann ilegal on seri de moun ki te legal. Donk, li fè sa a Ayisyen yo nan twa manyè diferan e se pa sèlman tps la. Li siprime liberasyon kondisyonèl pawòl e ke yo te akòde a Ayisyen yo sou administrasyon Biden nan e an desanm li egalman siprime liberasyon kondisyonèl ki lye a regwoupman familyal donk lè l fè sa administrasyon an pran yon seri de moun ki te nan sitiyasyon regilyè yo pat gen okenn kazye jidisyè yo pat gen okenn pwoblèm li vin rann yo ilegal pou l kapab kontinye pretann ke yo nan yon sitiyasyon iregilyè pou l ekspilse yo. Ò Trump dekalare ke tout sa konsène swadizan le pire des pires et des criminels. Men reyalite a se ke plis ke 92 pousan moun ki enkarsere pa ice sou Trump yo, e ansanm avèk patizan l yo, yo pa vrèman gen kazye jidisyè, e menm pami 8 pousan ki rete yo laplipa ladan yo se enfraksyon minè yo ye, tankou y ap kondwi san pèmi ou bagay tankou sa, donk se pa krim vyolan yo ye, donk sa y ap fè a se pran yon popilasyon. ki gen yon seri de moun ki an sitiyasyon regilyè y ap vin rann yo ilegal e m di l m ap redi l ankò gen yon posibilite pou nou genyen byen sur men afè lan li prale jiska lakou siprèm ò lakou siprèm pa patikilyèman favorab swa nasyonalite ki konsène a li esansyèl man lese fè Trump sa l vle. Donk, sèl veritab fason pou nou arete sa, e se pa sèlman aksyon an jistis lan, e ni sèlman eksplike ke konstitisyon an dwe pwoteje Ayisyen kont sa e nou ta ka rele yon diskriminasyon flagrant fonde sou ras, men osi nou dwe desann nan lari a pou nou manifeste pasifikman. N ap raple ke n ap pale de plis ke. 350 mil ayisyen ki benefisye tps donk si n ajoute moun ki sou rejim liberasyon kondisyonèl pawòl la donk n ap pale pwobableman de pli de 400 mil moun e petèt 450 mil moun donk gen èske gen yon rezon Eske sa pa yon rezon sifizan pou yo desann e nan lari? Donk, 40 mil moun nan lari an, sa ap reprezante 10 pousan, e sèlman 1 pousan ap reprezante 4 mil 500 pèsòn pou manifeste. E se sa nou dwe fè. Poukisa? Paske pèp ameriken an pa konprann sa k ap pase a. Trump pa janm sispann repete yon bann manti, an patikilye konsènan kominote ayisyèn. Donk, amwenske moun yo parèt, yo soti nan lari an pou yo montre pèp ameriken an ke. se zanmi yo yo ye, se vwazen yo, se ansenyan yo, se èdswanyan yo, donk son seri de moun k ap travay nan restoran ansanm avèk sektè sèvis la, se enjenyè yo ye, se medsen yo ye, e se laplipa, se ke laplipa dè ameriken pa menm konn sa.
Ira Cusbin, jij lan li note ke genyen anviwon moun ki gen tps nan ane 2023 yo te kontribye a. prèske 36 milya dola nan ekonomi ameriken. Pou on gwoup ki pote tout lajan sa nan on ekonomi poukisa genyen tout animozite sa yo m ta kapab di poukisa administrasyon an l ap chache retire yo donk jan nou konnen si ekonomi an donk li reprezante sou do imigran donk moun sa yo ta sipoze byenvini m pa konnen.
Ebyen, se evidamman kesyon fondamantal la sa, poukisa y ap fè sa? E m pa vle twò brital, men reyalite a se ke sa gen pou wè avèk ras. E Trump di l, Trump di l klèman ke li pa bezwen Ayisyen isit la. Poukisa nou pa gen jan ki sot, moun ki soti Nòvèj plito? Kisa sa vle di? Donk tout sa k soti nan bouch li se li menm ansanm avèk nonm, Stephen Miller, tout se bagay rasis, tout bagay yo repoze sou refi yo pou yo akeyi refijye nwa Ozetazini, pwen final. E moun yo dwe reveye yo e konprann ke sa pa gen anyen pou wè avèk nasyonalite oubyen lojik. Ann pran yon egzanp, an 2022, moun ki te san papye Ozetazini yo te peye 62 milya de dola denpo. Alò poukisa ou vle debarase w de tout moun sa yo? Paske yo nwa oubyen yo metis? Paske yo pa sot Nòvèj? Ofon, anyen nan tout sa pa rasyonèl. Donk, kòm ou, tankou nou ka pran pa egzanp, pou w voye moun sa yo Ayiti jodi a. Gouvènman ameriken an di l li menm a konpayi ayeryèn amerikèn yo li pa vle vòl avyon ale ann Ayiti. Donk, li di li pè e li soulinye l, jan jij lan te di l lan, ke Avyon yo kapab, yo kapab lage avyon yo atè. Donk, se yon avètisman o nivo 5 konsènan vwayaj Ayiti yo ki genyen. Sitwayen ameriken yo, yo ba yo avètisman ke yo pa dwe nan oken ka, nan oken sikonstans ale an Ayiti. Donk, nou fèmen anbasad an Ayiti paske gen vyolans. Donk. Fòk nou onèt, fòk nou afime ke moun yo pa ka rantre san krent jan y ap sigjere l la, jan Sekretè GNOM sigjere l la. N ap klè, y ap bay manti. Y ap manti sou sitiyasyon ann Ayiti an. Yo bay manti sou Ayisyen k ap viv isit yo. E il saji a la baz de yon vizyon rasis, daprè mwen, e. Yo di pa ta dwe gen moun nwa oubyen metis Ozetazini. Pwen final. M panse li lè pou kominote ayisyèn nan, menm jan avèk rès sosyete amerikèn nan, yo dwe konprann sa. Nou soti nan lari e kòmanse pwoteste.
Ok. Avoka Ira Kunzman, nou te deja mansyone li, Lakou Siprèm li gen yon tandans deside an favè administrasyon an, sitou nan kesyon imigrasyon yo. Eske ou panse genyen yon fason jij lan li ta kapab mete desizyon sa sa ki ta kapab fè l on ti kas pi difisil pou Lakou Siprèm ta deside kont li si konsidere donk jij lan li ta deside an favè tipiyès pou Ayisyen? Ebyen, m panse ke jij la, apati de kesyon l poze yo, li rekonèt ke administrasyon an pa onèt pa rapò ak pozisyon l, keseswa konsènan Ayiti ou menm konsènan swadizan kesyon sekirite nasyonal yo. Donk, m pa konnen kisa jij la ap deside. pèsonn pa konnen vrèman ki sa ki ap desizyon l. Men li ap si li rann desizyon an li favorab, l ap repouse dat 3 fevriye a. Sa k ap pase answit, se ke administrasyon Trump-Miller an ya pral presipite yo devan lakou dapèl pou yo mande sispansyon desizyon jij la, sètadi pou yo bloke efè imedya yo. Donk, si efè desizyon an yo, yo sispann li, Alò, echeyans 3 fevriye a, l ap aplike kanmenm, e gouvènman an pral kòmanse ekspilse Ayisyen, menm si lakou dapèl statiye an favè nou, e yo kapab answit deside ale a lakou siprèm dèzetazini.
Donk, li menm, l ap fè egzakteman menm bagay ke nan premye afè lan e nan koze. tps, nasyonal alyans lan lè l te sispann efè desizyon yon jiridiksyon enferyè kote l te pèmèt Trump pwosede a ekspilsyon yo. Donk, sa m vle di sè ke. Jis pou yon ti klarifikasyon, si desizyon jij lan. konsidere li ta deside an favè nou epi se pa ta yon yon enjonksyon sou tout tèritwa ameriken an, èske li toujou posib pou Lakou Siprèm ta mande, donk kanpe desizyon sa?
Moun yo kapab rete tan ke desizyon an poko randi. Donk, imajine w ke jij lan, 3 fevriye ou anvan sa, deklare ke l sispann dat 3 fevriye a. li afime ke li pa valab ankò. Donk, nan ka sa, moun yo kapab rete apre dat sa e kontinye benefisye tps la ansanm avèk otorizasyon travay yo genyen an, paske manyè administrasyon an aji an, li ilegal. Jik lan, jij lan kapab donk repouse fen tps la ke yo prevwa pou 3 fevriye a. Kesyon an se, se konnen pou konbyen tan? Èske se ap yon semèn? Yon mwa? De mwa? avan ke yo sezi la kou siprèm pou yo fè anile desizyon an. M panse ke nou gen yon dosye solid e m kwè ke nou kapab demontre ke Trump Miller ansanm avèk lòt moun ki enplike yo, an patikilye GNOM, paske se li ki sekretè ki pran desizyon, donk, yo livre yo a yon seri de ak ki motive pa dè konsiderasyon rasyal, paske Ayisyen yo, an grann majorite yo, se nwa e e yo pa vle moun nwa refijye Ozetazini. Donk Trump di l e Vis Prezidan an di l tou. Yo rakonte l e nou konn sa, Ayisyen yo ap manje chen, chat. E vis prezidan an rekonèt ke istwa sa se te yon istwa envante li te ye. Donk, se te yon bagay ki te tou senpleman fo, paske li vle reprezante Ayisyen yo kòm moun ke li vle ekspilse. E li trè difisil pou fè l o rega reyalite fè yo e sitiyasyon reyèl ki genyen sou teren an ann Ayiti. Donk wi, pou reponn a kesyon sa, yo kapab repouse echeyans lan. Men vrè kesyon an se pou konbyen tan. Nou pa fè pati aksyon an jistis sa a, men nou kowòdone efò yo. Byennantandi, nou echanje avèk avoka ki ap travay sou dosye a, e dayè yo trè efikasman reprezante pa dè santèn de meyè yo trè.

oubyen yo pote l devan lakou siprèm anvan menm pa nou an, men pou kounye a nou pa konnen. Donk li egziste lòt rekou ke yo kapab chèche pou yo kapab jwenn menm rezilta a, lespwa se ke se yon dosye e se ke dosye a abouti. Men reyalite a se ke sitiyasyon an jiridikman difisil paske lakou siprèm nan sa yo rele yon shadow docket oubyen yon emergency docket esansyèlman li bay Trump carte blanche pou l fè sa l vle e kòman w kapab envèse sa e nou pa ka kontante nou avèk vwa jidisyè yo donk moun yo dwe al nan lari al manifeste pasifikman men an trè gran nonb. Ou pale de. pwotestasyon anpil e attorney Cusben men konprann ke genyen anpil moun jodi an ki nan sitiyasyon yo ye la ki pa pa ka soti donk ki pè pa rapò avèk presyon gouvènman donk lap bay moun sa yo se pa de moun ki trè pwobableman pral nan lari pou al pwal manifeste sachan ke gen posibilite pou imigrasyon ta pwosede a arestasyon yo. Wi, non, e m pa sitou vle minimize sa, men nou konnen egzakteman se menm sitiyasyon ke lè ane 70 yo, lè gouvènman an te deside debarase l de Ayisyen nan kominote Miami. Nan epòk sa, te gen moun ki te gen kouraj yo desann nan lari yo manifeste. sou direksyon Pè Gérard Jean-Juste avèk Haitian Refugee Center. Donk, nou manifeste chak jou. Donk, te gen moun nan lari a chak jou. Sa k te pwodui, se ke dinamik lan te chanje. Ameriken ki ap viv isi yo, yo te konprann sa gouvènman an t ap di a, se te manti. E sèl fason pou ou rive fè sa jodi an, se pou moun yo gen kouraj pou yo aji. M konprann ke gen risk, men, yo gen manm fanmi yo ki se sitwayen ameriken, mari, madanm, mari, paran, pitit, donk yo kapab sòti manifeste kote moun sa yo ki benefisye tps la. Donk. Preokipasyon m si an reyalite moun yo pa manifeste, y ap senpleman rete yo pran yo grenn pa grenn. Donk, yo konn ki kote moun y ap viv, yo gen adrès yo e se e se presizeman pou sa ke yo atake yo a moun ki nan sitiyasyon regilyè yo. E ou wè benefisyè tps yo se pa moun y ap chèche tankou se san papye yo ye. Titulè tps yo, yo te fè egzakteman sa gouvènman te mande yo fè yo, yo depoze yon demand, yo peye frè yo, yo te jwenn yon stati pwoteksyon tanporè. Gouvènman konn egzakteman kote pou l jwenn yo. Donk, s on bagay ilizwa lè w panse ke on manyè ou on lòt, si afè a pa dewoule jan nou espere l la, donk moun yo, yo pa pral pran yo endividyèlman. Non, yo prale tou senpleman lakay moun yo apati de mwa fevriye a, e m konvenki ke apre 3 fevriye, si nou pa jwenn viktwa jiridik sa, ap gen yon gran nonb arestasyon ice pral fè nan kominote ayisyèn nan, nan Miami, menm jan nan Boston, New York ak lòt vil. Y ap debake avèk ajan ice yo pou y ale de pòt an pòt pou y arete moun. Donk, lè w panse rete lakay ou kache, ap pèmèt bagay yo aranje Daily appointment se vrè tou Please senpleman bare la subscribe. lis donk yo pap janm kapab afwonte 350 mil moun on sèl kou yo tou senpleman pa kapab.
Ni e ni jij lan ni e reprezantan jij lan reprezantan gouvènman an m t ap di alò e yo t ap mansyone nan seyans 6 avèk 7 janvye an ke yonn nan meyè fason moun ki gen tps jodi a kapab rete bò isit se ta mande azil e ou menm kòm yon avoka imigrasyon ki gen anpil anpil eksperyans e se vre gen anpil moun ki gen dwa pa kalifye parapò avèk Dosye yo ki gen non pa gon case, eske w panse ou tap ankouraje on moun jodi an ki gen tps pou l ta fè yon demand dazil oubyen chanje stati epi petèt tann lè administrasyon sa pa la ankò si azil lan pa twò strong, pa twò fò donk lè sa yo te kapab fè retrè de ka sa eske azil la vrèman kapab bay moun yo yon on sòt de e pwoteksyon si n ka di l konsa.
M panse se yon kesyon enteresan. M panse tou dabò ke moun ki gen yon motif ki vrèman valab yo sigjere yo ke yo depoze senpleman yon demann pou ralanti pwosedire lan. Donk, se t ap ilegal e ke moun yo ta kapab gen pwoblèm sof si yo fè yon demann dazil ki pa lejitim. Si se leka, Yo gen dwa pou yo depoze yon demann dazil. Jodi an, sèvis imigrasyon yo pran pozisyon sa yo. Daily appointment. Lè yon moun soti ann Ayiti, li vle li vle depoze yon demann dazil, ebyen nou mande jij lan pou li tèmine pwosedure lan epi voye moun nan Liberia, Ouganda oubyen nan nan lòt peyi yo rele peyi ki fè pati akò e twazyèm peyi yo. Donk. Yo detèmine pou yo ekspilse moun yo kèlkeswa sa k rive. Donk, pwen enpòtan se sa a m pral di a la. Wi, ou kapab depoze yon demand azil e mande pou gen yon odyans. Men, pozisyon yo e sa moun yo dwe konnen se ke jij lan li pral oblije egzamine demand lan. Donk, jij lan kapab tou senpleman pran moun sa l voye l nan yon twazyèm peyi. Donk, nan ka sa a, sa pral, sa pral bay, sa pral mete sou plas yon, yon lòt konba jiridik. Donk, sa ka pèmèt moun yo rete isi a pandan yon sèten tan, men pozisyon an se ke ou dwe depoze yon demann dazil e ou kapab rete otomatikman isi a pi lontan. Dabò, si w genyen tps la, Ou kapab depoze yon demann dazil. E si w gen yon demann dazil, de pwosedi yo se de pwosedi endepandan yo ye. Ou gen ti pi rès la, donk ou elijib a yon lòt stati tankou stati etidyan ou yon lòt. Donk li enpòtan ke moun ki benefisye ti pi rès yo ki pa gen desizyon final ekspilsyon paske sèten nan yo jan w konnen l lan yo pa t janm fè yon pwosedi yo pa t janm gen yon pwosedi ekspilsyon donk yo kapab chanje stati yo ozetazini men yo bezwen konsèy jiridik Rekòmandasyon m pou yo, se ke tout moun ki konsène pa sitiyasyon sa yo dwe konsilte yon avoka ki spesyalize an imigrasyon, ki konpetan e ki konnen byen limit lalwa yo. Wi, yo kapab depoze yon demand dazil, men raple yo ke demand lan dwe serye. Si se yon demand frivòl li ye e ke jij la detèmine l konsa, donk y ap definitivman entèdi w retounen Etazini. E e lè w pale de frivolous e avoka a kè zèl yo vle di sa vle di se pa yon kès ke moun nan fabrike donk ki parèt klè ke se yon kès moun nan fabrike sa vle di kès lan gendwa pa ase fò pou yo ta ba w azil jij lan wè oubyen ofisye a wè li pa Kes lan pa kanpe sou gran choz men yo pa wè son dosye ou kreye se sa ou vle di. Egzakteman, m vle di si yon moun gon motif valab e kondisyon yo an Ayiti jistifye sètènman ke moun lan pa ka retounen. Men jan w konnen l lan, sa sèlman pa sifi. Yon moun ki ap fè demand sa li dwe demontre

oubyen libète moun sa a menase. Donk, li dispoze de twa vwa diferan, swa se azil la, swa se sispansyon ekspilsyon an, swa. Men, li enpòtan tou pou konnen, pa egzanp, yon moun ki isi a depi dizan, li ka genyen sa yo rele yon dwa pou anile ekspilsyon li, cancellation of removal, Ozetazini. Donk, sou baz difikilte ekstrèm e ekstrèmeman inabityèl pou pwòch li ak manm fanmi imedyat li, donk li ka ap gen dwa pou l rete pou rezon sa. Deplis, li gen posibilite pou l chanje stati Ozetazini, donk il existe d'autres voies de recours, li esansyèl pou moun yo konsilte avoka. Hi Rockers Band, Nou aprann genyen kèlke mouvman ki ta ap fèt nan nivo Kongrè an kòmkwa yo ta kapab vote yon petisyon, yon rezolisyon kèlkonk yon bagay konsa pou ta mande administrasyon an kontinye bay tps pou Ayisyen. Èske ou okouran gen yon bagay konsa k ap fèt nan Kongrè a oubyen nan nivo kominote a gen yon mouvman akote e donk plent ki depoze lajistis yo pou wè si ta kapab gen posibilite pou tps lan ta kapab kontinye pou Ayisyen.
Ebyen gen yon bagay ki trè enteresan k ap pase o Kongrè a, jan w kapab konnen l pwobableman. Repibliken yo nan Chanm Reprezantan yo kounye a, yo gon majorite de devwa. Mike Johnson ki se prezidan chanm nan, donk li kòmanse pèdi kontwòl chanm reprezantan an. Poukisa? Paske si de ou twa ou kat repibliken deside pou yo vote avèk demokrat yo pou sa yo rele yon yon discharge de petisyon an, donk sa ki pwodui de fwa nan mwa pase yo, de ou twa fwa, donk. E se ap anpil bagay. Donk, se pwoba, sa son bagay ki pwobableman e te pwodui an dizan. Donk, petisyon sa a ap pèmèt yo fè yon lwa pase lè yo di ke stati pwoteksyon tanporè lan dwe kontinye e e sa ap pè e sa ta dwe adopte nan chanm reprezantan. Donk, youn nan bagay ke moun yo dwe fè, donk, si y ap viv yon seri de sikonstans, Si y ap viv nan sikonskripsyon kote se Repibliken ki reprezantan yo, yo dwe kòmanse egzèse presyon sou Repibliken yo e mande yo poukisa yo pa pwoteje moun yo. Paske pa gen okenn rezon valab pou yo ekspilse moun sa yo, sinon ke se hèn Trump avèk Miller ak Norm genyen anvè refijye nwa yo tou senpleman pa gen okenn fondman faktyèl. Eskize mwen Avoka Kensben, si m tounen ak kesyon an, donk èske ou konnen espesifikman yon dosye ki nan Kongrè kounya a, e si sa si sa ta pase nan nivo Chanm Depite an, èske l ap bezwen benediksyon Sena a pou yo ta konsidere l tankou lwa oubyen pou Prezidan ta konsidere yon e yon rezolisyon oubyen yon dokiman konsa si l ta vote nan 2 chanm yo?
e ke l pase nan Chanm nan, donk li posib pou yo jwenn sifizamman Repibliken o Sena pou fè adopte yon bagay. Donk, se pa enposib, men moun yo dwe kòmanse fè presyon sou reprezantan Repibliken yo. E kanta Demokrat yo, m sèten ke y ap soutni tps la, jan yo fè l deja dan le pase. Ira Kesben, Nou fini sou pati ki konsène tps la, men nou konnen,